avèk ti Dieuzene. Nou gen yon ti repòtaj de Jakmèl paske mwen menm avèk tout ekip Plezi Kanaval Timoun nan t al Jakmèl. Pa bliye Plezi Kanaval Timoun yo posib gras a Malta Arts, Micana avèk Yago.

Lan premye emisyon an m te pale anpil de kanaval Jakmèl. Kounya m pral envite nou gade jan m te amize m lan pre defile kanaval Jakmèl lan.
Plezi kanaval!

Kote w jwenn chapo yo? Chapo yo, m ale byen lwen, m ale jous kote y ap rele Benè, m al achte chapo yo pou m revann.
Èske w renmen travay ou fè a? M renmen l anpil paske depi m jèn mwen ladan l.
Depi kan, depi ki lè ou t ap fè travay sa a? M kòmanse fè l depi a laj de, m te gen, m te gen ventan.
Enben ou te vrèman jèn. Kisa w santi lè w al achte yo pou w revann yo a moun pou pataje travay ou fè a? M al achte yo, lè m al achte yo paske mwen mwen wè li yon kòm yon avantaj pou mwen ki fè m fè l.
Èske ou vann chapo yo nan kanaval? M poko vann ditou paske tout semèn nan map vini m pako vann ditou.
Enben m kwè ou fè yon bon travay e m vrèman vle ou vann yon lòt kanaval. Wi map tann sa. Ok mèsi. M lan Jakmèl lan avèk 3 sòlda. Kounya m pral pale avè yo. Bonswa ti mosye, kijan nou ye? Nou byen. Ok. Kòman, avèk kisa zam yo fèt? Zam yo fèt a bra. Anpitou nou pase papye siman sou yo. Nou fè yo a bra anpitou nou ba yo lamidon anpitou. Bagay kòrèk.
Kisa ki sou kostim nou fè a?
Nou menm nou fè kostim yo ak katon bay, nou pase katon anndan yo anpi tou papye siman nou kouvri yo ak papye siman e sa sèlman. Èske l te fasil pou n fè yon kostim konsa? Travay lan, èske l te fasil?
Wi, l te fasil.
Èske nou abitye fè bagay sa yo?
Se chak ane nou toujou fè l. N ap toujou fè l ankò. Èske nou ka genyen lajan avèk sa? Wi, nou toujou genyen lajan. Konbyen kòb yo konn ba nou? Yo pa ba nou anpil. Yo ka ba nou di dola, senk dola, nou pran l nan men yo. Èske paran nou dakò nan sa n ap fè an? Wi, paran nou dakò. Ok.
Ki laj nou? Jed, katòz an.

Bonjour
Mwen anfom non se Irvelt mwen fè pati de asosyasyon je 27 je 27 ane sa ki gen 10 ans depi lap patisipe nan kanaval jakmel nou son asosyasyon ki fè varyete pwodwi men ane sa nou gon bagay espesifik ke n fè ki se pwason oubyen tout bèt ki anba lanmè donk group pam nan ki se jakmel otrefwa. Nou gen tòti, nou fè tòti, nou fè foufou, nou fè ti pwason. E mwen gen papa m la, Mario, mwen gen papa m la, kounya se misye, nou travay ansanm. Misye, se misye ki leve m nan metye a, depi tou piti, m ap fè sa. M panse l ka gen mo pa l pou l di tou. Non pa m se Mario Charles, mwen se yon manb anndan G27, gwoup sa ou wè ki t ap prezante tout mas. Ou wè la yo, sela vle di ke mwen menm pèsonèlman m ap travay depi nan je 27, son asosiyasyon ki gen 10 an. Men mwen menm son nèg k ap travay depi 35 ou 40 an nan latizana. Sela vle di ke donk se domèn pa mwen tou, sitou. Ke donk se avèk li m fèt edikasyon pitit mwen. Se avè l tou ke m vwayaje tou. Sela vle di ke donk se yon plezi pou mwen donk pou m prezante m donk devan nou pou m fè nou konnen ke donk ki moun mwen ye, kòman ak sa m leve ti moun Yvel ak lòt ti moun ke m gen ankò epi nan ki asosyasyon ke mwen mwen travay tou epi donk e se tou. Poukisa e ti moun menm nou mete anndan mask anndan mask yo? Bon, ou konnen se kanaval, depi w di kanaval tout moun ka patisipe. Li pa oblije gwo moun sèlman tankou gwo pyès sa yo. Li pa yon timoun kap potel paske li yon jan ok men tankou ti pyès sa yo se timoun ki pote yo paske lè se kanaval tout moun dwe patisipe e kou sa gen fi tou gendwa son ti fi kanba sa sa tou menm sil gwo gendwa son yon fi ki pi gwo ki potel paske se kanaval li ye tout moun ka enjoy yo tout moun ka patisipe.
Eske nou renmen atizana a? Msi fè mask yo bay sa yo eske nou renmen fè sa. Bon son travay ke m renmen anpil paske se ladann mwen leve paske lè w leve w jwenn se moun lakay ou k ap fè yon bagay paske se ar li ye ar la se yon bagay ki majik ok paske w ap gade yon bagay konsa yon bagay ou konn gade anba lanmè w ap gade nou rekreye l avèk katon papye epi tou nou pentire l egzakteman jan li ye a donk se yon bagay ki majik ou pa ka pa renmen yon bagay konsa sa ka rive ou pa fè l men w pa ka pa renmen l. Kman nou fel fe y mask ou.
Mask yo li gen yon fason donk ou konnen pou fè yon mask ou bezwen yon moul ou bezwen yon moul epi lè w fin fè moul la epi wap bezwen farin de manyòk ki se lamidon wap bezwen katon sak de siman ok. Ak sa, ou konfeksyone yon mask e plizyè etap. Ou bay yon premye kouch avèk sak de siman, dezyèm kouch avèk katon, lè l fè l solid ou solidifye li. Apre, ou bay dènye kouch ou ba li a, ou bay li avèk sak de siman ankò pou kab fè l lis. Lè l lis konsa, donk se pwodui fini. Ou met li nan solèy, li vin sèch, ou taye bòdi li, apre ou fè, ou dekoupe li epi ou, kounye a ou nan domèn penti. Lè l fin sèch, li di sèk, epi kounye a ou met ou aplike penti an sou li. Se kòm sa. M te vle wè kòm si kòman nou fè l. M vle wè kòman nou fè l. M vle yon demonstrasyon.
Bon, malerezman nou pa nou pa nan atelye a la paske nou gentan ekspoze mas yo. Se nan baz se nan baz jeneral la n ye la. Men atelye a se pi ba l ye. Si nou te nan atelye a n t ap fè yon demonstrasyon rapid ou t ap wè kijan n fè l. Men kòm se nan baz lan la a se ekspoze n ekspoze la, nou pa gen materyèl sou plas la pou n ta fè yon demonstrasyon. Men m tap byen kontan fèl.
Ebyen mèsi bokou m vrèman anvi fè yon mask men pwochèn fwa m vini map map eseye fè yon mask avèk nou ok mèsi mèsi.
Carel Machecha Mitcha oh. Bonsoir kòman ou rele? Mwen se Chelda e ou menm? Mwen menm m rele Kara. Ki laj ou? 14 an.
Eske ou renmen travay ou fè a? Wi.
Eske yo peye w pou sa? Yo poko. Ok. Eske se premyè fwa ou oubyen ou gentan fè bagay sa yo? Dezyèm fwa.
Sa fè 2. Ok.
Premye fwa a te kilè? Ane pase. Eske ou te renmen premye fwa a? Wi.
Poukisa w vle fè l yon dezyèm fwa? Paske m wè se yon plezi, paske m gen dwa vle fè fyète peyi m. M jis fè l.
Ok. Kijan w santi w anba yon mask? Èske w cho, èske w frèt? Kijan w santi w? Èske w eksite? Ou cho.
Ok.
Kisa paran w te di premye fwa w te vle fè l? Li pa t di m anyen.
Kiyès ki fè w fè l? Èske ou menm ki chwazi pou kont ou oubyen e ou menm ki e ou oubyen se yon moun ki di w ou te mèt fè l? Mwen k te chwazi l. Poukisa w te chwazi l? Paske m te wè l te yon plezi, lè m konn al gade l m konn wè l plezi epi m jis di ban m fè l yon premye fwa epi lè m wè l bon m tou kontinye.
Ok, èske w pral fè l ane pwochèn? Wi, Konbyen fwa ou fèl kmsi lan ane? Non on sèl ane. On sèl fwa non ou fèl de fwa tou. Sak spesyal nan kanaval jacmel la? Bon
sam ta di ki spesyal nan kanaval la m ta di plezi lè w nan kanaval la wap pran plezi w bagay sa m ta di. Eske ou ta vle on moun pote menm mask avèw? Wi paske m wèl son plezi pou nou poun fè fyète peyi nou. Ok.
Eske ou renmen Eske e ou menm ki chwazi mas lan oubyen se yon moun ki ba ou li? E yon moun ki ba nou li.
Eben, ou pa gen dwa chwazi l? Wi, ou gen dwa chwazi l wi, men li gen dwa wè koulè, koulè abiman ki sou ou epi l ba ou koulè mas la. Eske ou ka montre m mas ou pral mete an? Ok. Li bèl, m espere ou amize ou jan w te amize lane dènyè e mèsi. Kounye a, Nou kabik. Paske depi ou vin jakmel ou paka pa vin lan lanmè paske lanmè jakmel yo bèl plezi kanaval timoun posib gras a malta H, yago avèk milkana nap pran yon poz e nap retounen lan yon ti moman.

Mèsi paske nou te rete branche sou Plezi Gayan Latimou. Kounye a, m pral envite nou gade entèvyou m te fè avèk Raquel Pélissin an. Nou te pale de kanaval avèk Miss Haïti. Bonswa Raquel, kòman ou ye? Bonswa Kara, mwen trè byen e tout fanatik Plezi Kanaval timoun.
M gen kesyon pou ou. Kijan w te santi w lè w te gen Miss Haïti? Lè m te gen Miss Haïti, mwen te santi m trè byen. Se te yon onè paske misyon pa m lan li te kòmanse. Apre Miss Haïti, se pou ale nan Miss Univers pou al reprezante Haïti. Donk, tout bon bagay yo t ap kòmanse lè m te genyen kouwòn Miss Haïti a.
Konbyen tan ou fè ap Eseye gen Miss Haïti. Ahh sèlman yn edisyon.
Eske ou te renmen premye edisyon an? Wi mwen panse ke edisyon an te bon men osi mwen panse ke li ta ka gen plis aktivite paske edisyon an te long men si li te pi kout li tap meyò.
M wè ke ou te kontinye avèk pwogrè w lan, ou te fè liv, ou te fè
pibliside pou
MSC Plus. Wi.
E pi, wi, e sa ou te fè? Wi, mwen fè yon liv ki rele L'art d'être belle dans sa peau. Okontrè, mwen gen yon sachè, sachè liv lan ki la, se L'art d'être belle dans sa peau. E an efè, ou trè enfòme, li te esponsorize pa MSC Plus. E mwen pote yon ti kado pou ou. Ou ka ouvri l. Mèsi.
Avèk sa osi. Ok.
Waw. Li gen 3 postè. Ok. Sa.
Sa. Sa. Pote lòt la. An. Li mank 1. Men bon. M ap ba l apre. Ok. Epi ya yn not osi dan la kach. Hum dèyè ok. Mèsi. Wi mèsi pou bagay yo. De ryen.
Epi hum kounya n pral pase nan kanaval la. Ok. Kisa ou pwofite fè pandan kanaval la? Donk pou kanaval la sa nap fè se yon pwomosyon sou rezo sosyo yo nou fè yon fotochout avèk bèl koulè pou nou envite tout moun. ke se swa dyaspora, ke se swa moun etranje, pou nou envite yo vin pran plezi avèk nou nan kanaval la. Eske ou renmen kanaval? Wi, mwen renmen kanaval anpil, e mwen vreman renmen kanaval Jakmèl lan. M t al Jakmèl, m te renmen Jakmèl, n al nan lanmè, nou wè mask, nou wè timoun k ap pote mask, nou pale ak moun, epi sèl bagay yo di, yo di ke yo renmen. kanaval Jakmèl lan anpil. E mwen menm tou m renmen kanaval Jakmèl lan. E pi, èske ou menm ou gentan ale nan kanaval Jakmèl lan? Wi, m gentan ale. E mwen renmen kote atistik lan paske mwen panse ke nan kanaval, yo toujou mete aksan sou atis yo, moun k ap chante yo. Men osi nou gen yon gran potansyèl atistik e kiltirèl. Donk mwen panse ke li byen pou nou pwomouvwa l tou.
Ebyen, ou gen lòt bagay ou ka fè pandan kanaval la? Epi, èske kòmsi ou te da, ou te renmen Miss Haiti? Èske ou renmen travay ou fè a? Wi, of course mwen renmen travay mwen kòm Miss Haiti, paske se pa yon travay ki senp. Lè ou se Miss Haiti, se vre ke ou ka gen anpil kritik, ou ap gen moun k ap sipòte ou tou, men se vre ke. Ou nan on mond ke moun la yap gade e yap kritike. Donk fòk ou gen anpil anpil kouraj pou ke ou deside e patisipe nan on konkou konsa pou al reprezante peyi ou. Paske janm di a se pa tout moun kap sipòte men se vre ke gen anpil moun kap sipòte tou. Men fòk ou kwè nan tèt ou e ke fòk ou gen on misyon tou. Sa vle di ke si ou gen misyon ou e fòk ou fonse.
Ebyen eske ou te renmen misyon lan? Wi mwen renmen misyon m nan paske mwen mwen santi ke misyon sa li akonpli tou paske nan miss univers ou ka wè ke mwen pa genyen kouròn nan men a la fen tout stad la se Ayiti yo ta sipòte donk pou mwen sa vo plis ke on kouròn. Eske ou renmen defile? Mwen renmen defile. Eske ou renmen defile? Eske ou konn defile? Non on ti kal.
On ti kal? Eske ou vle define avem un jou? Wi. Wi? On peut faire ça mwen m adore sa.
Ahh enben eske ou gen kesyon pou mwen? Umm wi koman ou renmen eksperyans e prezantatris la paske m wè wap fè yon bon travay. M vreman renmen l. E m pa konnen li te fasil konsa paske m te panse li te difisil paske lè ti kay fasil ou ka nèvez nan yon moman men a la fen wap kòmanse konnen moun nan epi wap kòmanse kòmsi alèz avè moun nan epi wap panse èske ou alèz avèm?
wi wi ok E wap fòse moun nan se zanmi w epi wap ka poze l nenpòt kesyon. Yon, li fasil. Donk wi, tu vas continuer comme ça? Oui. Comme ton père, non?
Donc ce matin, j'ai fait entrevue avec Carel, cet après-midi avec Kara, c'est toute la famille.
Et la prochaine fois, ça va être avec Amalia. Ah oui?
Bien j'attends cette occasion là.
Epi wi eske w renmen Miss Univers yo? Wi, mwen trè renmen konkou w lan, mwen panse ke y ap fè yon bon travay, paske Miss Univers la se pa sèlman mache sou podyòm. Se on moun ki trè enplike nan la sosyete, li toujou la pou l ede timoun, pou l ankadre timoun yo, li toujou la nan opito yo pou l al vizite e pasyan yo. Donk se yon travay ki pa fasil, gen de fwa fòk ou leve a 4 è di maten, men tout sa l ap fè yo se paske li kwè nan misyon l. Èske.
A ki laj ou te vle kòmanse defile? Mwen kòmanse rantre nan mond sa a m te gen 15 an, m te fè premye fotochout mwen, premye anons piblisitè mwen yo. E mwen kontinye paske se te yon mond ke mwen te renmen, fotochout, fashion, men mwen pa t janm panse ke m ta pral rive pou m al patisipe nan Miss Univers. Mwen te vle fè sa men m pa t janm panse ke m t ap rive jiske la.
Enben, kisa ou vle fè nan mond lan? Kisa ou vle chanje? Poukisa ou te vle rantre lan Miss Univers? Paske lè ou se Miss Ayiti pa egzanp ou vin on modèl pou la jenès. Donk mwen panse ke nou bezwen sa nan peyi a, nou bezwen ankadre jèn yo pou nou montre yo sa ki bon e sa ki pa bon. E sitou nan peyi a nou wè ke gen de valè ke nou kòmanse pèdi. Nou kòmanse pèdi pwofesyonalis, nou kòmanse pèdi. Ponktyalite a nou pèdi l depi lontan. Donk gen de valè ke nou toujou bezwen. Donk mwen panse ke jenès la bezwen moun pou ankadre yo. Eske ou te nèvez premye fwa ou tap monte sou podyòm lan plen moun devan ou? M toujou nèvez.
Menm la yo di m, tu dois venir parler avec Kara, mwen nèvez. Se klè, se, se, ou ka toujou nèvez, men, fòk ou konn kòman jere strès ou, paske lè ou nèvez se paske w ap fè yon bagay ou renmen, donk mwen menm mwen renmen fè tout sa m ap fè a, tout sa, tout antrevi m ap fè, tout, tout, e, e, e gig, fotochout, tout sa, mwen, se, se, se yon pasyon pou mwen, pou mwen la, pou m fè tout travay sa yo, e anplis reprezante mon peyi, e anplis Fè yon bagay ki gen yon meaning.
Eske li te fasil komsi pou chanje rad vit pou remonte sou podyòm nan? Eske li te fasil pou fè sa? Tout moun panse ke lè se yon show ou gentan fè tout bagay men okontrè sa kap pase backstage lan se yon moman fou. Sa di ke si ou pat gentan mete soulye nan pye ou, fòk ou sòti sou podyòm la san soulye, si ou pat gentan kwafe, fòk ou sòti san kwafe. Donk, gen de moun ki di, o Raquel ou ta sòti avèk yon lòt kwafi. Mwen di, men, ou pa gen tan. Donk, gen de fwa se pouse y ap pouse ou, paske yo menm se a la minit yo fè cho a.
Eske lòt. Moun, eske gen de moun ki gentan abitye avèl ki al vit vit vit vit epi yo fini? M pa janm konn moun ki al pi vit ke pwogram lan paske li enposib. Fòk ou, fòk ou dezabiye w, abiye w donk m pa janm wè moun ki, ki, ki ale vit nan back stage la. Yo fè, yo fè, yo fè l vit, se klè men yo toujou ap, yo toujou sou vitès.
Eske l te. Stress lan kom si lè yap yo tap fè w al vit epi ou menm fò w byen respire pou w al sou podium nan. Se on moman li stresan sa se klè paske non sèlman fò w fè vit pou w konnen ke fòk ou parèt sou sèn lan byen prepare men osi yap poze w kesyon e tout kamera yo sou ou gen anpil moun kap gade w. Donk, se yon moman vrèman vrèman stresan pou kandidat yo. Donk, sa vle di ke gen de fwa ke moun nan la epi li pa ka reponn kesyon yo oubyen li pa ka vrèman e pèfòm jan l ta renmen pèfòm lan, se sitou pou presyon an.
Bon, m pa konnen si w ap ka reponn kesyon sa a, men èske yon jou. ou ta renmen al pi lwen? Wi, of course, chak jou m ta renmen al pi lwen ke sa m fè deja. Donk chak jou mwen toujou gen anbisyon. Sa di ke anbisyon se pa yon bagay li ka koupe, se yon kalite li ye men li tèlman gran ke ou pap janm santi ou satisfè nenpòt ki sa. Nenpòt ki sa ou fè, wap toujou vle fè plis e pi byen. Gen de fwa yo di ke fòw kousi pi djanm kousi mhm. pou ou ka defile. Ou ka, ou dwe pi djanm, ou ka byen mache pou ou ka on moun ki ka defile. Non, se vre, se vre. Fòk ou gen atitid si fò. Si ou dwe defile fòk ou met atitid nan kò ou sinon li pa sinon tout moun tap defile.
Enben gen de moun ki pa trè bon djanm men yo ka defile kanmèm ou konn sa. Yo ka defile?
Wi.
Paske gen plen moun ki ka defile menm si yo pa djanm oubyen yo djanm yo ka gen atitid men yo pa djanm. Li. Fasil pou define, se jis mache men fò w mache avèk atitid, men pou abiye an li pa tèlman fasil. Non, fòk ou rapid, fòk ou rapid tou.
Eben, bon, mwen te kontan gen yo, men m pa, m gen plis kesyon pou ou. Ok, poze kesyon yo. Ok, e, papa m te di m ou te al kòmsi. pil kote lan peyi a. Eske ou ka site non kote sa yo? Nan peyi a oubyen nan lemonn? Nan lemonn.
Dans le monde men mwen vizite petèt 45 peyi donk li difisil pou m nome tout peyi yo men mwen son grann vwayajez.
Eske ou ka nome yon peyi pou mwen? Yon peyi ke m renmen? Wi.
Yon peyi ke m renmen. Mwen renmen Island, mwen renmen Island lan paske se yon peyi trè diferan ke ou wè de peyizaj ke ou pa tap espere wè nan yon peyi ki nan tropik yo e bon mwen menm mwen grandi nan la karayib donk se tout yon peyizaj diferan donk li trè enteresan pou wè. Mwen menm m renmen kòmsi al plen kote nan Ayiti paske ou konnen ou ka konprann plis. Ayiti, ou ka konnen se yon peyi devlope oubyen se yon peyi twopikal, ou pa janm konnen sa k nan Ayiti an. Ou ka wè li bèl yon kote epi lòt kote an se yon lòt katastwòf pou jere. Pou jere. Kòmsi fò moun la pran, fò w peye moun pou yo pran fatra yo nan lari an. Li pa janm fasil. Non men gen de bèl kote an Ayiti. Trè trè trè bèl kote an Ayiti, youn nan youn nan plaj prefere m yo an Ayiti se Annie la vache e youn nan vil prefere m te avèk papa w e o Kap-Ayisyen nou tal akeyi Miss Univers Iris donk nou vizite la Sitadèl, Palè San Sousi, n al Labadi donk gen de anpil bagay. Ou di m ou t al Jakmèl, Jakmèl se yon vil ki espektakilè, donk gen anpil bagay, nou gen anpil richès e sit touristik an Ayiti ke nou ta dwe eksplwate pou nou fè touris vin an Ayiti, vin vizite yo, epi ekonomi ap mache, lè touris yo ap vini.
Eske ou gnyn on bagay ou vle anpil?
On bagay mwen vle anpil anpil anpil bon se reyalize tout pwojè m paske mwen menm mwen se on moun mwen toujou gen anpil pwojè ke m vle mete su pye e youn nan pwojè sa yo se fè fondasyon m donk mwen ta renmen jwenn anpil sipò paske On fondasyon pa ka fonksyone pou kont li. Donk, fondasyon sa a se pou ede timoun yo, edikasyon e sante. Donk, mwen ta renmen jwenn anpil sipò ou pou nou ka fè on gran chanjman nan peyi a.
Enben, se te dènye kesyon m. E, wi, mèsi bokou. M te kontan genyen w jodi a. Epi Nou pral fini Emisyon Emisyon Merci Kara merci tout fanatik plezi kanaval timoun se ton plezi pou mwen pou m la avek Kara nan show a.
Se te mwen menm avèk Raquel Pélissier ki te fon ti chita. E nou konnen ke tout emisyon Plezi Kanaval Timoun yo fèt nan Jojo Restaurant. Nou bay fon ti pale avèk Stéphanie ki se manadjè an e se zanmi m. Bonswa Stéphanie de Jojo Restaurant, kòman w ye? Anfòm. Ou byen? Trè byen, sur? Super!
Ok.
Èske, bon, m gen yon ti kesyon pou ou. Èske te fasil? Sil pou jwenn on kmsi on building pou fè jojo yo sove. Bon li pat trò fasil, li un petit peu difficile pou jwenn building nan petyonvil pou fon restoran. Poukisa te deside fèl nan petyonvil?
Paske gen bokou plis moun nan petyonvil. Eske pou ou direktris on restoran eske ou dwe konn fè manje? Wi fò w konn fè tout bagay, fò w konn fè bò, fò w konn fè manje, fò w konn manedj moun yo. Men èske l fasil yon direktris restoran? Plis ou mwen, si w gen eksperyans lan, li enpe fasil e m gen anpil eksperyans, m gen 15 zan ke mwen ap fè restorasyon. Donk kounye an mwen konn fè. Mwen konn jere pèsonèl lan, se sa ki yon ti peu pli difisil ke tout bagay e an Ayiti. Depi kilè wap fè wap fè manje? Depi kilè wap fè manje pou. Depim piti manmanm dayè non manmanm se jojo se poutèt sa mte rele restoran an jojo restoran se manmanm kite kòmanse aprann mwen fè manje avèk gato epi cheesecake ke nou trè koni pou cheesecake nou E ou manje cheesecake lan tout tan. Donk, se sa. E mwen bliye di w sa, mèsi anpil pou kite nou fè plezi kanaval timoun isit lan chak ane. E m renmen sa anpil. Èske ou ka pale nou de meni restoran an?
Mwen vle remèsye ou menm avèk papa w tou, Carel. Pase nou la tout tan e nou se yon trè bon sipò pou mwen avèk restoran an. E menu restoran an trè varye, nou gen anpil manje ayisyen paske nouritur ayisyèn nan se yon trè bon nouritur. E nou gen manje hamburger, nou gen pizza, nou gen ti manje ameriken tou. E pi nou gen de bagay azyatik, nou gen sushi, nou gen manje thai, nou gen yon ti kal de tout bagay. Donk, nou gen pou manje fransè. Eske ou ka pale nou de spesyal yo?
Nou gen spesyal preske chak jou. Le lendi nou fon spesyal 5 dola, pizza, pasta. Le mardi nou gen taco. Le mercredi nou gen fried chicken bucket ki poul fri. Le. Vandredi nou gen e bwason 50 pou 100 e le samdi nou toujou gon djaz k ap jwe. Le mèkredi nou toujou gen Sweet Micky, donk fò tout moun ta vin wè Sweet Micky vin jwe la le mèkredi. E jodi a ki spesyal ou?
Jodi a nou gen on 50 pou 100 lan kòktèl yo. Donk vin bwon bwason pita. Nap tann tout moun.
Ok e eske gen lot bagay de building yo ka palem eske gen lot bagay de restoran ou ka palem. Nan building nan gen anpil magazen donk ou ka fè tout yon jounen ap achte e gen yon magazen rob, gen yon magazen ki vann e mèb, gen doktè, dantis. Gen tout kalite bagay nan bilding nan, gon galeri d'art, donk ou ka vreman vini vin fè tout on jounen epi vin manje nan Jojo, chak jou nou gen anpil spesyal, nou gen princess ki lach preske chak jou, donk so li vin la tout tan nan restoran an, donk nap tann nou tout, m ta swete mwen wè tout moun vini e nap tann nou.
Poukisa ou fè playground nan nan restoran an? Pou ke tou, se yon kote ke nou ka vin a fanmiy nou, nou kapab mennen tout timoun yo jwe pandan ke paran yo ap fè yon ti shopping e ap manje tou nan restoran an. Donk timoun yo ka distrè yo, nou gen e nou gen popcorn, nou gen. Baba papa. Nou gen yon bagay bagay pou ti moun. Donk nou kapab mennen tout fanmi nou vin fè tout jounen la. Jojo Restora.
Eske moun ka fè fèt la? Wi nou kapab fè fèt ti moun. Nou pa chaje pou sa. Se jis vini epi konsomasyon. Nou gen pizza, nou gen mini burger, nou gen chicken wings. Nou gen yon bèl meni pou ti moun. Eske moun ka ajoute bagay lan playground lan? Wi, nou gen plizyè fèt ki fèt ke yo pote bounce house e yo pote plizyè jwèt, gen de moun ki vini anime, gen de moun ki vini gonfle balon, donk nou fè plizyè fèt la tout tan.
Enben mwen renmen vreman renmen jan w jwe restoran an, chak fwa papa m di ki bò nou vle al manje, nou di la, epi nou renmen menu an tou paske. Gen plen bagay pou timoun, gen mac and cheese, gen mini burger, gen plen bagay timoun ka manje. E m vreman kontan isit lan jodi a. E pi mèsi anpil pou entèvyou sa. Mèsi.
M trèman renmen l. E pi keep up the good work with the building. Thank you.
And wi, mèsi. Mèsi.

Bonswa tizio koman ou ye. Bonswa kara anfom e ou. M byen jodia m kontan gen yon nouvel zik avan timoun. Mwen menm tou m kontan vini m kontan patisipe avek timoun yo.
Poukisa tout kanaval ou yo komsi preske gen rapò a komsi vole.
Enben, petèt ke se paske mwen toujou ap vole, m toujou nan yon nyaj. Nan tèt pa m, lè mwen toujou ap ri, m tankou yon timoun piti. Donk, petèt ke sa sòti ladan l. Men an menm tan tou, m panse ke genyen sa yo rele fòmil. E nou gen yon fòmil ki mache, donk nou eseye pa chanje.
Eske ou gentan al nan kanaval Jakmèl paske papa m di m ke ou te fèt Jakmèl? Wi, mwen fèt Jakmèl e ane sa m pat gen chans patisipe nan kanaval Jakmèl paske chak ane lè n ap sòti nan kanaval se toujou sponsò ki mete nou deyò e ane sa nou pat jwenn sponsò, sponsò ofisyèl nou ane dènyè ki te kouvri tout depans pou nou pat kapab. e leta pat di nou ke yo pat gen bidjè pou kanaval Jakmèl. Donk ane sa a malerezman nou pa patisipe. Eske lè w te piti ou te konn pote mask Jakmèl? Wi, m te konn patisipe, menm lè yo tap fè yo m te konn al gade. Paran m te toujou pran swen, mennen m kay tout atis. al vizite nan vil la, mwen konn tout sa m dwe konnen Jakmèl e m te konn fè konesans tou anpil atis e ki te konn e e montre nou kijan yo fè mask, kijan yo fè pa egzanp e gwo gwo anm zèl nan do eksetera, kijan ki pwodui yo pase sou sou anm sou sou kò yo eksetera, sou rèl won yo eksetera. Donk m panse ke papa m a manman m te fon bon djòb. A ki laj ke w te kòmanse fè kanaval? E mwen ta di petèt 18, 17 an, 17, 17, 18 an, 17, 18 an.
Ki sa ki te mete w nan mizik lan? Nan kanaval oubyen nan mizik an jeneral? Nan mizik an jeneral.
E mwen soti nan fanmi ki renmen mizik. Tout fanmi m komèsan. Men yo tout jwe yon enstriman. Sa vle di ke m te gen 6 mononk, yo chak jwe yon enstriman. Donk lè m timoun m ap grandi, mwen leve avèk yon anbyans mizik. E sa k jwe gita, sa k jwe saksofòn, sa k jwe vyolon, sa k jwe pyano, eksetera. Donk mwen grandi nan anviwònman an. Epi an grandisan mwen vin dekouvri yon atis ki rele Michael Jackson. Lè m ap gade l nan televizyon epi m te toujou di kèt gad yon nèg epi m toujou ap eseye danse menm jan avè l m vin fò nan eletrik m te fò anpil nan danse ou konn danse eletrik ou pa konn danse eletrik ok donk m te vin fò nan danse eletrik bagay sa yo m te konn al nan tout e lekòl mwen m te konn ap mache avèk gan Michael Jackson e pou m te kopye misye pou m te tout rèv mwen se te Michael Jackson epi monchè an grandisan m gen yon kouzen m ki te konn ap fè bal Epi, mwen, se mwen ki te konn kanpe nan pòt pou li, ki te konn nan rantre bal la. Epi yon jou m te gen chans wè Sweet Micky devan m, k ap chante, epi m kite pòt la, m al devan misye. Epi m te emèveye, e apati de la m vin kòmanse ap dekouvri de lòt mizik, de zouk, eksetera, e de lòt mizik ki te alamòd. E se konsa m te kòmanse ekri, bonè bonè m te kòmanse ekri mizik. E an grandisan, m t ap fè petèt Reto, lè m rankontre David Dupou. epi m tap chante de mizik pou misye, epi misye di kèt men li renmen ide yo, epi se apati de la ke nou kòmanse avèk Konpa Kreyòl.
Eske gen lòt pwojè, ki pwojè ou nan mizik yo ou renmen plis, ki pwojè ou renmen plis nan tout mizik yo? Nan tout mizik pa m? Wi. E, yon atis renmen tout pwojè l, yon atis renmen tout sa lap antreprann, se menm jan ou menm, mwen si e sèten ke w renmen Chak entèvyou ke w fè avèk nenpòt ki atis anndan Plezi Kanaval timoun. Poukisa? Paske ou renmen sa w ap fè a. Enben se menm jan pou nou. Chak mizik ke w ekri, ou renmen l menm jan a tout. Genyen pa egzanp ke w ka pi renmen ke yon lòt an fonksyon de sa k te rive w ki fè w jwenn li. Men, m panse ke tout pwojè mande ke w anbrase l menm jan. Tout pwojè mande pou w babysit li menm jan. Tout pwojè mande pou w karese l menm jan, pou w pote l menm jan, pou w ba l menm swen an. Donk m renmen tout pwojè mwen fè. Eske gen yon mizik ou te renmen lè ou te piti?
Te gen plizyè, te gen plizyè mizik mwen map chante lontan nan pa egzanp depi lè m depi lè mwen tou piti yap tande de lòt mizik pa egzanp lakay mwen te konn tande sistèm band te konn tande magnum band te konn tande tropikana e m te gen mizik timoun tou e lè m te lekòl ke m te konn chante ke jiskaprezan m sonje. Donk m panse ke mwen te toujou renmen chante lè m te piti.
Kijan w santi w lè w monte sou yon chan? Anpil strès, m pa renmen twa jou gra paske m tèlman renmen kanaval. M pa gen chans pou m wè lòt djaz yo k ap jwe. Donk lè ou monte sou yon cha, se yon responsablite ke w genyen. Sa vle di ke w gen tout moun devan w pou w anime, Fòk ou jwenn yon bagay pou w di pou anime moun yo. E fòk ou jwe mizik pa w la san rete. Ou pa gen chans pou w tande lòt mizik yo, pou w tande lòt kanaval. Donk m panse ke lè w santi son, lè w monte son cha, son gwo filing li ye. Son gwo filing li ye paske ou konnen ou gen responsablite tout djaz la sou do w. Epi ou gen moun yo pou w amize, ou gen mesaj pou w pase, ou genyen jesyon yon pakèt bagay k ap pase nan tèt ou alafwa. Donk. Li monte son cha, li vreman mande anpil sa m ta di serenite. Sa vle di ke fòk ou, fòk ou vreman gen tèt ou sou zèpòl ou.
Ki jan w te santi w premye fwa ou t ap chante anpi, nan kòmsi devan anpil foul moun? A, m te timid anpil. M te timid anpil. Gen de fwa m te konn ap chante epi m fèmen zye m konsa. M fèmen zye m pou m pa wè moun yo. Men se pa espre m te fè non, se paske m te pè. M te pè gen de moun pa egzanp ki te konn fè m grimas pa egzanp pandan m ap chante epi eee de bagay konsa. Ou konprann? Lè konsa a menm m pa konn sa m fè m on jan m on jan timid. Gen de fwa m konn bliye pawòl mizik yo lè yo distrè m. Donk li te vreman di pou mwen. Lè m te fèk ap kòmanse m te timid anpil.
Ki mizik Michael Jackson ke ou renmen plis? Monchè Michael Jackson se yon atis ke m adore. M konn. Tout mizik li menm m ta ka di album Thriller a se prefere m album Thriller a.
Ki album ou fè ke w renmen plis? M renmen tout album mwen yo nèt men m panse ke premye premye album ke m te fè nan vi m se li menm ke m gen plis atachman a li paske se te premye fwa ke m t ap tande mizik mwen nan radyo. Sa a s on gwo feeling wi lè w fè yon mizik pou yon premye fwa epi y ap bay li nan radyo kòmsi Wap tande radyo a epou di kèt se vwam se vwam se mwen se mwen se mwen se mwen mwen wi de kontan. Eske
gen de bagay ou vle mande mwen menm?
A ki vitès wap grandi? Kouman ou fè grandi vit konsa? M pa konnen ankò m pa konnen. Ok epi dezyèm kesyon m ta renmen poze w ou renmen mizik?
anpil m pa konn poukisa men mwen renmen mizik anpil. Ou renmen mizik anpil?
M eseye gen de fwa m eseye ekri chante men m pa janm ka fini yo. Ou patisipe nan plezi kanaval timoun nan konkou a? Non. Ou pa patisipe ladan l?
Eske eske gen bagay ke eske gen bagay yo konn fè w ki fè w distrè epi w pa ka fini. fini yon mizik eske ou pa janm. Lè map ekri oubyen lè map chante. Wi eske gen de fwa ou ka panse a yon bagay epi ou pa ka fini a mizik lan. Wi sa rive tout tan, sa rive tout atis. Sa rive tout atis nan tout sektè, nan tout milye. Depi son bagay ki gen kreyasyon ladann, gen kreyativite ladann, sa ap rive ou kanmenm. Gen de fwa enspirasyon ap vini kara. Li vini tousuit, tankou tout bagay vini tatatatatata. Men gen de fwa tou, ou chèche, ou chèche, ou pa jwenn anyen. Lè konsa ou kite l la, epi ou retounen ladan l apre yon sèten tan. Ou fè yon lòt bagay, epi apre sa ou retounen ladan l apre yon sèten tan pou w kontinye. Poukisa yo rele chante w lan anlè anlè nèt? Anlè anlè nèt se paske ane dènyè te gen voye m anlè. E nou fè yon ane kote n ap chanpyon nèt tout kote n pase. Nou chanpyon nan kanaval. Nou chanpyon nan festival, nou monte nan kèlkeswa kote n ale a, djaz la anlè, so nou di ane sa a se te anlè anlè nèt. Èske w renmen anlè anlè nèt? Kanaval la oubyen mo a? Non, èske w renmen mo a? Èske w renmen pou anlè e pou anlè nèt? Wi, wi, m renmen sa. M renmen pou m anlè, pou m anlè nèt. Alò, anlè, anlè nèt la, sa vle di ke m diferan de tout moun. Ke m diferan de tout moun, ke m pote yon bagay ke pèsòn moun pa pote, ke m anime diferaman, ke tèks mwen diferan, ke kanaval mwen diferan, ke fanatik mwen fyè lè y ap pale de mwen, ke kòm si m ta di w, yo, se sa mwen menm, mwen menm, mwen, mwen rele anlè, anlè nèt. Èske ou renmen e lè moun ap pale de ou epi kòm si yo kontan lè y ap pale de ou epi. Tout moun kòmsi yo tèlman pale de ou epi yo renmen kanaval ou an, èske ou renmen lè moun fè sa? Wi, tout atis renmen sa, tout atis renmen sa, men anpil fwa tou ou renmen kritik tou, kritik ki pozitif yo, paske lè yo ba w kritik ki pozitif sa ede w avanse. Lè moun ap di w yo renmen w, yo renmen w, yo renmen w, yo renmen w epi yon moun pa janm di w a,

Premyèman m fè yon kanaval pou jèn yo, yon kanaval ki pale de opòtinite ke jèn yo an Ayiti pa genyen. Nou pale de, nou gen de, nou gen de kote ladann ki trè komik, ke nou di de bagay sou cheve medam yo, de bagay konsa, pou malè ki te rive lòt la pa rive yo, de bagay konsa. Donk m panse ke sa yo, se de ti bagay ki fè moun ri. Mwen renmen fè moun ri. M renmen m renmen jwe. Tankou jan m di w mwen tankou yon timoun. M gen menm laj avè w.
Eske ou renmen eske ou renmen kòmsi lè w ap pran timoun epi w ap jwe avè yo? O wi o wi m tankou yon timoun dayè. M se yon timoun. M gen 2 pitit gason. Se kòmsi m ta di w se 3 nou 3 timoun ki nan kay la. Tèlman m renmen jwe avè yo. Eske ou konn al nan kanaval avèk timoun ou yo? Wi, tout tan, tout tan, tout tan, depi e bebe.
E eske gen lòt bagay ou ta renmen m di w? E ou ka fè yon ti kwoke m men? Mèsi Kara. De ryen.
Enben, nou pa fini. Se te dènye kesyon m te genyen pou nou an. Epi, babay! Babay tout moun!

Se sa mwen menm Karapèt te pote pou nou lan Plezi Kanaval Timoun. M espere nou te amize nou. E pa bliye Plezi Kanaval Timoun posib gras a Malta Arts Milcana avèk Yago. Babay!